Ok guys, jodi a, anfèt nou pral tande video sa le 25, pa vre? Nòmalman se jodi a ki sipoze gen sa m ta rele yon ènyèm randevou sou dosye tps pou Ayiti. Sa vle di se 25 vre, nou di byen yon ènyèm randevou. Gen lontan anpil moun nan kominote a ap tande, ap tann byen antandu rezilta pwosè sa, Jwen pral ale, wap antre nan jiyè. Anpil moun kòmanse yon ti jan fatige, gen ki di poukisa jij la dat sa a pa annik deside sou dosye a. Yo ankò poukisa dat sa a uscis poko vle soti ankenn desizyon. Jan n tou di a, jodi a 25 pral gen yon konferans ant 2 pati yo. e pou konnen nan ki direksyon bagay sa prale e jij la tou konsa kapab jij la kapab fè sa guys vin esplike nou sa m konprann nan dosye a pou mwen menm mwen panse ke an fèt nou sonje lè n t ap tande kesyon jij la t ap poze li moutre ke jij la anfavè kominote ayisyèn nan e Mentnan, youn nan bagay ki gen nan dosye sa a pou ka konprann, se ke gon bagay yo rele nan lajistis lè w ap chèche yon preliminè enjonksyon fò w montre kote w blese. Tande byen wi. Kisa ou soufri, paske se pou sa w al lajistis. Sa vle di, spesifik oubyen blesi w la, kisa l ye? Se ke, jounen jodi a, sa vle di kominote a, yo stil anba tps. Èske ou konprann? E se sa gouvènman an prezante, e se sa mwen panse ki frennen jij la. Piske yo poko gen yon desizyon advès. Nou wè kesyon an? Si uscis te annik parèt la li deside dil kanpe tps dosye a tap pi fasil, klè, jij la tap annik parèt la byen rapid. Men jounen jodi a, jij la kapab al pran yon desizyon, tande byen wi, epi desizyon an vin myout, li pa vle di anyen, li san sans. E se sa, e se nan ti soulye sa yo jij la ye la. An ta di di bon ok, e m pran desizyon, m bay lòd pou tps Ayiti e rive jis fevriye. Li prann jodi pa vre nan demen epi Noem di bon li bay yon ekstansyon. Sa desizyon jij la vle di? Li mute. Eske se nan sans sa? Se sa k fè w wè pil fwa jij la ak mèt repriz la ap poze yo kesyon, ki desizyon n pran, ki kote n ye avèk tps la? E se sa k fè l ap pran tout tan sa avèk yo. Ok Paske gen yon konsèp nan dwa, se yon agiman, fòm di w byen, gouvènman bay yon agiman sa, li di, li pale, gen yon bagay ki rele ripeness, se yon tèm yo itilize pou di ke ka sa poko menm prè pou ta deside pou sou li paske genyen de bagay ki premature, premature oubyen ipotetik Dans le sens que jan n di la, pale de fen tps pou Ayiti, li rete yon ipotèz, li rete yon spekilasyon, li poko konkrèt. Donk, vwala poukwa, sa m ap eseye fè se m ap eseye eksplike nou poukisa jij la jiskaprezan ou wè ke l ap plede ke gouvènman an di m non ki sa w vle, ki sa w ap deside, bagay sa yo, ok. Se sa ki fè tout deba sa yo. E gouvènman an, byen antandi dènye lèt ke l ekri yè la, ki sa l di? Li menm li fè konnen, li di ke kèlkeswa fason an, nou p ap gen pwoblèm. Men sa l di wi, li di kèlkeswa lè l deside l la, nou p ap gen pwoblèm puiske l ap toujou bay 60 jou anplis. Se sa l di. Li di okontrè, deside an reta a, si bagay la ta pral kanpe, e li, l ap pèmèt ke moun yo fè jwenn plis tan legal, li byen di, byen ke li poko vle bay pozisyon l apre, li di si, si, anfèt, gouvènman an, an premye tan, li di li pran desizyon, men lè l ap pale, li toujou di si. Ou konprann? E kòmsi li toujou vle kite nou nan konfizyon an, li toujou di, si m de, si m bay ekstansyon an oubyen si m pa bay li, m pale de avoka gouvènman an, yo pa janm pwononse aklè, ok, yo pa janm pwononse aklè. Gade byen wi agiman pa yo, se ke yo di yo pran desizyon an, Yo poko pibliye l. Se sa yo fè konprann. Se kòmkwa yo di yo fè detèminasyon, yo fè tout analiz, sa vle di o sen de uscis, sa di Noem an pèsòn, daprè agiman pa yo, depi avan 4 jen te gentan fè tout ankèt li, rawèt tout dokiman l e ke l pran desizyon. Se sa y ap di. Se sa yo di. E men pou le moman yo just poko pibliye l. Mentnan, ant sa yo di a sa ki yo fèt, Pèsonn moun li pa oblije verite. Gen plizyè faktè. Pa bliye ke Noem, se sa m ta vle anvi nou konprann. Noem pa mèt tèt li. Ok. Gen yon bann bagay, e pa menm Noem, se voye Yannick voye yo bay Noem, e Noem, Yannick voye l ba li epi, epi li menm li pibliye. Byen ke son wont, men gen yon bann bagay konsa, se se nèg ki rele e Stephen nan ki annik just ekri li di men sa m ba ou men men sa nou konprann? E pou tèl ka men sa nap fè. Donk nou vle kwè ke e pa le fèt ke dosye a lajistis, wap remake gen dout peyi, nou te ba w egzanp plizyè peyi, gen de peyi ki ke tps yo e se pou out menm jan avèk nou yo gentan deside pou yo. Men le fèt ke dosye Ayiti a lajistis, e yo ap fè yon sòt de maronaj avè l, men tou nou kapab di ke yo twouve pye yo nan yon grenn soulye pa rapò avèk de desizyon ki enpe kontwovèse. Sa pa kèlke semèn de sela, patikilyèman nan zòn 4 jwen yo, an n di 9 jwen egzakteman, nou sonje sa, ou pran yon desizyon pou di peyi sa a se yon peyi teworis, ou mete l pami peyi ki pi danjre nan mond lan ou bay travel ban tèlman gen yon veritab enstabilite, sa vle di se 9 jan yo te pran desizyon sa. Jounen jodi a ki vin fè ke pa egzanp yon pèmanan rezidan si l gen madanm li, li gen pitit li menm lè l fè aplikasyon rezidans pou li, li pa ka antre nan peyi a ou fè yon tèlman ou di peyi sa e bagay ou dezinye l kòm yon peyi teyoris donk m panse ke li parèt yon ti jan Se vre ke yo vle kanpe tps la ak tout fòs yo. Donk yo twouve yo an movèz posti, ok. E nou pa konnen si e tan y ap bay jwe, e pou yo di bon bagay yo ta amelyore antretan, whatever. Men yo an movèz posti, ou konprann. E men ultimately, jan Juan di w li a, e se pa Noem ki ap deside. Noem gen dwa poko jwenn lòd, ou konprann, onivo de Miller de la Maison Blanche pou di sa pou l fè l poko resevwa lòd pou di bon ok sa a se n ap kanpe l bagay sa yo donk vwala poukwa yo yon ti jan la ap fè yon mawonaj men ki pa bon pou lespri kominote a ki poko aklè donk garanti yo ta voye la yo toujou di kèlkeswa lè yo ba li a w ap bon 60 jou se jan de choz men rès ke e dat Dat, ki m ta di sa la, dat dekspirasyon an l ap apwoche e la a ou kapab pale de yon demach psikolojik. Se vre ke ou menm ou gen desizyon an nan men ou, ou santi w alèz men gon genyen yon pèn psikolojik pou moun sa yo. Ok, gon pèn psikolojik pou moun sa yo. So, e jij la te deja di li menm gen yon bann Gen yon bann repons ke l pa dakò avèk lèt ke ou te voye anvan, yo vini voye yon dezyèm lèt, men fò m di w tousuit dezyèm lèt sa a, avoka, an m gade, m ap gade lèt yo la, avoka, avoka imigran yo, yo di ke y ap bay repons menm, menm jou a, se yon fason pou yo di pou konfirmasyon an toujou fèt, e y ap bay yon repons byen rapid, yo di non, non, yon moman, yo di yo ekri lèt la menm kote a, yo di yo pral bay yon, yo pral bay yon repons menm kote a, ou konprann? Paske lè w ap gade lèt gouvèneman an la, E gouvènman an ta vle fè w konprann ke, lè w ap gade lèt li a, se yon lèt de, de, de twa paj, yo ap di ke se kòmkwa tout mache prese sa a, pa gen mache prese, kèlkeswa lè a n ap toujou ba w, kèlkeswa lè n deziyen l la, n ap toujou ba w 60 jou, kit n ap kanpe l, kit nou pa kanpe l, w ap toujou gen 60 jou pou w prepare, donk pa ta sipoze gen yon mache prese, donk vesi sela, ben ou di w pran desizyon an, kisa k anpeche w pibliye l? Donk, an tou ka guys, e se, konprann byen sa n ap eseye di w la, se yon vrèman yon sitiyasyon ki ase konplèks, sitou di kote di jij, e paske jan w èn di w li a, uscis vrèman mete tou le de moun yo an movèz posti, jan y ap fè a la, konprann, li vrèman mete yo an movèz posti. Donk nou pral tande sa ki pral diskite la e pral gen yon e tou l de pati yo pral gen pou agimante e mwen menm mwen panse ke li just pa make sense e 30 jou paske ok menm lòske ou di ou pral bay moun nan sa tande byen wi ann ta di ke ou di ou pral bay moun nan 60 jou e but genyen yon efè psikolojik lè dat la ap rive. Ok e pa tout moun ki konn detay sa yo gen yon efè psikolojik lè dat la ap rive tank dat la ap rive moun nan gen yon efè psikolojik ke w ap fè sou li e pske gen anpil moun ki pa okouran de tout detay w ap di la donk se sa l ye so antouka guys e nou pral tann sa k pral diskite aprè midi a nou ta swete ke yon rezime de diskisyon yo disponib pou ke nou ta pou pataje yo ansanm avèk ou E jodi lundi e m ap di lundi, mercredi. Ok. E konsa w ap kapab gen yon ide de e jan bagay yo ye. E si le fò m panse ka se te yon manda dire, jij la kapab poukwa pa deside statye e paske y ap jwe la. M panse ke Noem et autres y ap jwe tou le 2 kan yo nan sa y ap fè la. Ou di w pran desizyon, desizyon an nan men w. E jiska prezan sak pase la menm ou poko vle pibliye li e just son non sans. Ok guys nou te pote analiz pa nou de sitiyasyon sa.